Zanmim yo kòman nou ye mwen salye nou tout nan non Bondye ki gen tout pouvwa alò mwen pral montre nou yon bagay pou nou kapab rezoud yon pwoblèm ki pwoblèm li ye pafwa ou konn mete telefòn ou nan chaj ebyen badye vòlè pran telefòn nan ou konn legliz la ou met telefòn nan nan chaj yon ti vòlè soti kotel soti li pran telefòn nan ou konn lekòl ou met telefòn ou nan chaj ebyen vòlè pranl ou konn voye telefòn ou nan chaj nenpòt kote oubyen ou met telefòn ou nan salon an ou badye vòlè ou pran telefòn nan. Ebyen, ki sa k koz lè w mete yon telefòn yon kote, vòlè pran l? Ebyen, se paske lòske vòlè a vini pran telefòn nan, ebyen telefòn nan pa sone, telefòn nan pa vibre, flach telefòn nan pa limen, telefòn nan pa fè oken bri, ebyen vòlè a vini li pran telefòn nan an silans, li ale avè l. Yon moun konn chita bò kote w, epi l fouye men nan pòch ou, li pran telefòn nan sou ou. Men podyab, si telefòn nan te sone, lè sa w t ap, ou t ap voye je gade pòch ou, men telefòn nan rete silans, ebyen se tou nòmal pou vòlè a pran l. Ebyen nan videyo sa a m pral montre w kòman ke ou kapab enstale yon alam sou telefòn ou Epi imedyatman ou enstale alam nan sou telefòn nan, se sèl ou menm k ap ka touche telefòn ou. Se sa k fè nan aplikasyon an, nou pral montre w, aplikasyon an li menm se yon aplikasyon ki rele Ne touchez pas ok Ne touchez pas mon téléphone. Sa vle di se sèl ou menm k ap ka touche telefòn nan parapò ak yon kòd. Aplikasyon an ap mande pou w enstale yon kòd sou aplikasyon an. Ebyen imedyatman ou enstale yon kòd sou aplikasyon an, ebyen lè vòlè a vini l pran telefòn nan, depi imedyatman l manyen telefòn nan, paske pa bliye nou di w aplikasyon an rele Ne touchez pas, sa vle di nenpòt, menm ou menm w al touche telefòn nan, ebyen telefòn nan ap sone nan men w tou senpleman kòm ou menm ou konn kòd telefòn nan, Alò, lè l di kòd la se pa kòd telefòn nan non, sa vle di se yon lòt kòd w ap enstale nan aplikasyon an, ebyen imedyatman w antre kòd sa nan aplikasyon an, ebyen telefòn nan li menm l ap sispann sone, epi flach la ap sispann limen, epi sa yo rele vibrasyon an l ap sispann vibre. Alò, n ap mande w suiv videyo a jiska lafen, jisteman pou w kapab wè kisa n ap fè. Ann ale ansanm avè m. Alò, m pa konnen, ou konn wè gen kèk machin ki konn kanpe yon kote, imedyatman yon moun pase bò machin nan, machin nan sone. Oke? Pa egzanp, ou ka met telefòn ou nan chaj epi wap fè yon ti dòmi, epi yon moun vini paske l wè wap dòmi l pran telefòn nan. Ebyen avèk videyo sa, sa pral fini ou mèt dòmi dòmi w, vòlè pap ka pran l paske imedyatman vòlè pral bat pou l pran l ebyen telefòn sa ap tonbe sone, telefòn sa ap tonbe fè bri nan men l ebyen lap lage l atè li pap wè anyen pou l fè ke leve kouri lage telefòn atè. Ann al ansanm avè n kisa wap fè? Ou prale sou play store epi la wap ekri ne touchez pas mon téléphone ok Nwèl deja make la, Netouche pa mon telefòn. W ap rale sou katriyèm ti fenèt yon ti ikon sak anba a, ok. Li gen fòm telefòn sa, ou wè. M ap enstale l sou telefòn mwen. An nou, n ap fè yon ti tann wè pou m kapab enstale l. E m ap enstale aplikasyon an sou telefòn mwen. Pran yon ti pasyans, paske fòk pwoblèm sa a rezoud. Kesyon met telefòn ou la, vòlè vini l pran l san w pa konnen an. Apati de aplikasyon sa a, sa fini, ok. Li fin telechaje, ebyen kisa n ap klike sou ouvri. N ap klike sou ok, l ap mache. An n kite l mache. Waw konnya nap klike sou stat ok nap klike sou stat swiv ansanm avèn ou menm pou al fèl konsa tou sou telefòn ou epi pou vòlò sispann vòlò telefòn ou ok ou klike sou stat la nan ti flèch sa sa se son de kondisyon epli epi ou klike nan ti flèch la apre ou di kontinye ok la li li mande otorizasyon ok ou klike sou pèmèt la se kòd sa nou tap palew la se kòd sal mande pou antre sou aplikasyon imedyatman ou antre kòd sa sou aplikasyon ebyen lè telefòn nan pral sone se kòd sa ou pral antre pou telefòn nan pa sone Ok nap antre yon kòd mwen m antre kòd sa ok wè imedyatman ou fin antre kòd la l ba ou fenèt sa sou wap gade sou fenèt sa e nap wè li gen 2 4 6 7 li gen 7 ti ikon nan dedan gen 2 ki gen 2 ti ikon ki sanblab ki menm nap pran premye a ki gen pla men an nou klike sou li li mande èske li ban nou otoriza nou di pèmèt ok nou klike sou pèmèt apre sa sa nap fè nap wè nan premye ti pati sa l mande pou nou aktive l Ok nou avansel nou aktivel apresa nou fè bak nal sou dezyèm nan kote ou wè ti fòm chajè ki an chaj e batri ki an chaj ou klike sou li mwen aktivel ankò mwen fè bak mwen ale sou lòt sa gen ti fòm men an mwen klike sou li mwen aktivel mwen fè bak mwen ale anlè la kote nou wè ti ekriti an wouj kap fè sinyal la ki make new an mklike sou li epi mwen aktivel tou. Tout sa yo m aktive la, mwen aktive flash, mwen aktive, sa vle di yon moun ki touche telefòn nan, tout sa yo depi yon moun touche telefòn nan ap sone. Aprè sa n ap avanse, ou wè ti ikon sa ki genyen ti fòm repètwa telefòn nan, ou klike sou li. Nan pati goch anlè nèt, nan pwent anlè, nou klike sou li. Kounye a n ap aktive tout sa yo la. M aktive premye a, dezyèm nan te gentan aktive paske se flash li ye, li tou aktive. N ap pral aktive twa, katriyèm nan. Alò, mwen menm telefòn mwen an gen anprent sou li, se sa k fè twazyèm nan m pa aktive l, m kite l konsa. M aktive twa sa yo. Kounye a m ap desann toujou. Kote ou wè ti flèch sa ki ma, ti flèch sa kòmsi yon ti flèch videyo a, m klike sou li. Ou wè, telefòn nan la, sa vle di 3 segond aprè ke ou depoze telefòn nan yon kote yon moun al manyen l, sèke l ap sone. M aktive l sou 3 segond. Paske gen yon moun ou konn apèn fin met telefòn nan anvi limen li gentan vin pran l. Ok. Lè n fin fè sa, kounye a n ap tounen moute anlè. Ok. Anlè kote ou wè yo make Set Custom Soud. Ok. Anba senbòl repètwa n ap klike sou li, la. Nap pran dezyèm nan. Ou wè premye a make aplikasyon sound epi dezyèm nan make ring tone sound. Nap klike sou dezyèm nan la. Kounya la son sa yo ki son yo ye? Se son nou pral mete, son nou ta renmen lè telefòn lè yon moun al manyen telefòn nan pou l fè pou l sone a. Map mande w pa met nenpòt son, met yon son ou konnen ki sone fò. Non sèlman wap moute volim telefòn ou, met yon son ki sone fò, imedyatman vòlè al manyen telefòn nan ebyen pou l kapab sone, pou l kapab vibre epi pou flash flash telefòn nan ap limen epi lap sone epi lap vibre. Kounya mwen m pran son sa. Ok, m pran son sa. Wè mwen pran son sa mwen menm wè mwen pran son sa mwen pran son sa ok kounya la kisa mfè mwen di ok ok imedyatman mfin fè sa mfè back mtounen menm kote a kounya male sou start kote wap make start la mwen klike sou li ok la imedyatman l make stop la wè ou tande imedyatman l make stop la sa vle di met telefòn mwen la nenpòt moun kal manyenl se. Lap sone, jan w wè lap sone an. Lap bay sinyal lap sone. Kounye a kisa map fè? Map klike sou stop la. Ou wè imedyatman m klike sou stop la. Kounye a map antre kòd m te mete a. Se kòd sa kap pèmèt li pa sone ankò. Ou wè lwe? La, ou wè? M antre kòd la. Ou wè li silans li pa sone ankò. Se sa, se tou senp. Imedyatman ou fè l, ebyen vòlè pap kapab pran telefòn ou. Ok? Vòlè pap kapab pran telefòn ou. Eseye fè sa sou telefòn ou, epi wa banm rezilta, wa wè ki rezilta sa ap ba ou. Si w wè se vòlè li menm li kapab pran telefòn ou ankò. Ok, se te yon plezi pou n te ansanm avè w. M ap mande w enstale l sou telefòn ou. Si toutfwa ou gen yon pwoblèm, pa egzanp ou ta mal konprann jan n ap esplike w la, ou kapab poze n kesyon pou w kapab enstale l sou telefòn ou. M panse pandan ke ou fin gade videyo sa, al eseye fè l, epi met telefòn ou pran yon ti chaj oubyen met telefòn nan ou fin fè l, lè l rive sou stop la ou met telefòn ou yon kote. Tou senpleman m ap di w, lòske ou fin fè l, pa kite ekran telefòn nan ap limen. Lè m di pa kite l limen, e pa etèn pou etèn li nan. Nou konn wè gen telefòn, yo ba l yon kantite tan pou pou limyè a limen sou ekran. Sa vle di, gen yon bouton nan telefòn nan ou peze l pou ekran telefòn nan pa alime, anpi ou met telefòn nan yon kote, epi imedyatman nenpòt moun ka al manyen l, ebyen, Li mele la sèl sa lap gen poul fè se lage telefòn nan atè leve kouri paske li papal janm vle pi wè pou pou ou menm ki met telefòn nan wè se te nan menl telefòn nan ebyen se te yon rèl plezi nou rete la ke bondye kapab beniw.